M panse ke jodi a la, se yon sitiyasyon ki bay kè kase anndan peyi a. E n ap viv yon moman difisil anndan peyi a ki mande chak moun ranmase karaktè w pou nou konbat sa ki pa bon an. Enmi nimewo 1 an, se moun sa yo k ap remèt bandi zam. pou touye pitit li. Enmi nimewo 1 an se lamizè. Enmi nimewo 1 an se vakabondaj. Pèp Ayisyen an nou travay pou n sòti peyi a nan sa l ye la. Paske jodi a la sa n ap viv la la li di anpil. Mwen konnen ke gen anpil menas sou tèt jounalis yo. Gen anpil menas sou tèt yon seri de polisye konsekan k ap fè travay yo. Jodi a la, kontnle byen, yo kidnape pwopriyetè Sainte Rose de Lima, ki se yon ponp funèbre.

Mesye gran ravin yo pa desann vin fè kidnaping. Gwo ansanm de moun k ap travay pou yo anba lavil la. Mesye Vilaj de Dye yo pa sòti al fè kidnaping. Yon gwo ansanm de moun k ap travay pou yo. Donk, jodi a la, an nou klè sou sa k ap pase la. Jodi a fè wi jou depi kadav polisye yo. tap blayi nan san yo anndan Vilaj de Dye. Otorite an plas yo te prefere mwen gon bann nèg kap moutrem se sove yo tap sove popilasyon ayisyèn lan ki tap do popilasyon ayisyèn sa yo ou di ou tap eseye sekirize sou baz ke mesye yo kapab itili te kapab itilize blende a pou fè egzaksyon. Map di w, menm popilasyon sa wap pale a la, lap dodo meya sou sou bisantnè la, lap enjoy li, lap relax kò li. M sot pase bò vilaj la la. E la m sot pase la. M sot pase bò vilaj de Dye. Tout e kalm. Kòm si de ryen netè. 8 jou aprè lasasina de sè polisye vayan ki mouri Tankou tankou yon bann bèt les autorités policières yap dodo meya tout vòm se do nèg politik ap fè politik avèk sak rive ya nèg nan pouvwa ap ranse fanmi kadav yo fanmi polisye yo enben fanmi polisye yo ap kriye. Eske n konnen pèp ayisyen, nan moman n ap pale la a, gen de gwo traktasyon k ap fèt, swa pou fè menm gang Izo a kraze l anndan an, swa pou kapab enben fè l deplase, fè yon kamouflaj, men Izo konnen l deja mouri. Izo deja mouri men sèlman kadav li poko atè. Traktasyon kap fèt sou baz ke Izo ta pran bal. Pa t janm gen bagay konsa pèp ayisyen. Eseye maten deba. Je regrette, je regrette ce matin yon nèg kap font gwo travay nan peyi a lal antre tèt li nan lojik sou baz pou l anonse. Sou media ke izo ta pran bal. Mesye Dorcena ou gen anpil kapasite e ou ofri tout sèvis kil fo a peyi a pou n pa t rive la. Malerezman. Gon direktè jeneral lapolis ki vini ki monte li panse se avèk kout zam yo te kapab rezoud pwoblèm anba a vilaj de Dye a li monte sou resif li fin fè lòbèy li jounen jodi a la lap chèche yon bouk emisè pou kapab ramase tout lòbèy ke li fin fè a mesye Dorcena m konnen ou gen anpil menas sou tèt ou m konnen ke ou prèske kite peyi a. pou bay mesye yo jere afè yo. Mesye Dorcé la pa antre nan lojik pou fè okenn traktasyon pou okenn nèg. Ke nèg yo pran responsabilite yo pou kabiye Vilaj de Dye pou mennen operasyon jan yo dwe mennen l. Nan moman n ap pale la, tout e kalm a Vilaj de Dye. Moun ap manje, moun ap enjoy, moun ap bwè tafya, moun ap rilaks, moun ap fimen bòz, èske w konprann? Tout af, tout aktivite ap antre, machin ap antre, bisiklèt ap antre. Ki bo lontan, yon nèg te parèt, li ba yon, yon jandam yon souflèt. Moun ki nan zòn sa, se kouri kite zòn nan, wi. Donk, je ne comprends pas. Pourquoi après 8 jours de zak sasinay ki fèt sou polisye ayisyen yo, pa gen okenn mezi ki pran pou bare, pou kadriye Vilaj de Dye? Sou baz ke nou pa vle fè viktim kolateral. Nou konnen se manti. Nou konnen se manti. Blende a te pi enpòtan sou baz ke nap pwoteje popilasyon an. M tèlman nap pwoteje popilasyon an, enben vagabon ap kidnape pitit pèp la kap travay, kap bay travay. Yo kidnape pwopriyetè yon ponp finèb, Sèt Roz de Lima. Donk sa vle di ke jodi a la se pa nenpòt moun ki kidnape l. Se pa nenpòt moun ki kidnape l. Se pa nenpòt moun ki kidnape l. Se de nèg ki gen pouvwa, zam ak yon kat pou l prezante kat la sou baz li se polisye. Gen tout kalte polisye nan lari a. M pral anonse sa e m pral lanse mesaj sa bay zonbi yo, fantom yo. Mesye, nou wè gen 2 atik k ap sòti la e lapolis nasyonal, yon enstitisyon an vwa de disparisyon. Mwen fè pati de twazyèm pwomosyon lapolis nasyonal, mwen fyè de le dir, mesye dam, m konnen fantom yo nou se de zonbi, m konprann nou ok, nou vini sou tè a pou n kapab vin defann vivan yo. Men map di nou. Gen anpil bagay kap regle la pandan nap travay la. Pandan nou nan lari a nap fè lòbèy enben gen anpil lòt bagay kap regle, dwòg ap pase e gen nèg kap enfiltre nan mitan nou pou libere bandi anndan prizon. Lapolis travay an etwat kolaborasyon avèk lajistis. Lapolis arèt pou le kont de lajistis. Polisye, polisyè nan moman nou ye la Se pa moman pou nap fè lòbèy. Fantom, zonbi yo antre nan simityè. Zonbi, fantom antre nan simityè. Kontwole byen pou wè gen yon ekip moun ki bezwen pouvwa ki pase pa ou menm. Manti yo pa renmen w non Fantom. Yo pa renmen w! Yo pase pa ou menm pou di w pou al di aba! Pou di w pou al di aba Jovenel pou di pou Jovenel ale! Lapolis pa t janm gen chwa sa a. Lapolis pa t janm antre nan lojik sa a. Lapolis nasyonal pa genyen misyon sa a. Donk, ann pa kraze polis la. Mesye fantom yo, zonbi yo, antre nan simityè. Se mwen k mande nou, antre nan simityè! Lè pou n sòti, n ap konn lè pou n sòti. Loukoudeze.
Ok bon e wè mwen wi ok. Mèsi anpil.
Alò fòk nou anonse ke nou gen nou gen randevou avèk SPNH. Nou pral fon pa la nou ap fon pa la lendi toutalè ok ann ale bon e nou konnen ke depi lè sa rive e. Depi wè lap balanse 11 zè 30 midi se lè deba nan emisyon maten deba. Gon pwen nou pat met sou tab la men kòm Ezayi rete sou li e kòm editoryal la te fèt sou li maten an na pral gade l donk an pwofondè. Dosye Vilaj de Dye. Pase pa bliye ke mwen te di nou deja Ayisyen renmen maten deba. Yon dosye pap janm kapab antre. Poko gen dosye la ki ka antre dosye Vilaj de Dye a. Sa nou klè sou li. Poko gen dosye ki kapab antre dosye Vilaj de Dye a. E maten deba nou mete pwojektè a doke sou Vilaj de Dye.

Sa ou konnen an li menm li konnen l tou. E fò wè ke depi lè sa a, batay sektè dwazimen an anfas Leon Charles li kòmanse. M ap raple pou m di nou tou ke tou sa ki gen la madam mesye li fè pati de dezyèm faz batay politik ki gen la nan peyi a apre le 7 fevriye 2021. Sonje ke nou te di jan nan maten deba ke batay pou rive 7 fevriye a li se te yon faz e batay apre le 7 fevriye a li se yon dezyèm faz e dezyèm faz la l ap pi di e batay sa a gen pou l pran yon twazyèm faz enben twazyèm faz la ou konn ki lè l ap kòmanse se lè ke blan debake nan peyi a se lè ke apui teknik e lojistik prezidan jovenel moïse li solisite

Yo te rekonèt travay ke l te fè lè l te Direktè Jeneral an 2004, 2005, e se sou baz sa a ke jodi a li vin Direktè Jeneral. E se te tout sektè ki t ap bat bravo pou li. Pa bliye, Polis Nasyonal Dayiti a vin ap konnen de gwo tibilans apati de Jedeon. Pa janm bliye sa. Pa janm bliye sa. Paske sou Mario Andresol, sa te gen sou Mario Andresol. M pa konn si se flannè Marande Sòl te ye kòm flannè a ki te fè ke gen de bagay ke l te fasilman mate. Sou Godson Orélus, sa k te genyen nan pnh la sou Godson Orélus? Se sou Gédéon wi tout pwoblèm nan lapolis la kòmanse. Epi pa bliye tou madam mesye, se pa Léon Charles ki premye direktè jeneral de lapolis nasyonal Dayiti? Ki fè yon operasyon, ki echwe nan operasyon, ou di mwen si fè operasyon avòte. Ok. Se pa premye fwa lapolis ap fè echèk nan entèvansyon nan batay kontrebè gang. M ap raple nou sa. Donk jodi a nou menm ki nan lapolis la k ap mande pou Leon Charles kite.

nan batay Jovenel Moïse kòm prezidan de la Repiblik fas a Gedeon. Paske se Privert ki te mete, ki te nonmen Gedeon. Donk Leon Charles pa premye direktè jeneral ki planifye operasyon kont bandi ki echwe. Sa te rive sou Gedeon. Lè sa se te Alain ki te Gedeon. E se sa tou wi, se echèk entèvansyon sou Gedeon avèk Alain an. Kote ke te gen de simo m kwè de de de bòl men de simo de idmo m kwè ki te mouri e lè sa m kwè ke Jedo t al eseye jere kesyon an li pa li pat byen jere sonje èske n sonje epòk sa e lè sa Babekyou te nan operasyon sa. Babekyou te nan operasyon sa tou. Wap pale gran ravin. Wi gran ravin te gon bgy. Te gon yon polisye udmo ki te mouri. Yon polisye udmo ki te mouri. Te gon bgy polisye ki fèt. E tout moun te lonje dwèt sou babekyou. E se sa ki vin mete babekyou jodia kom chèf gang. E se sak pral mete misye deyò nan lapolis lan. Sonje sa madam mesye. Se te sou je deyò. Yon entèvansyon ki te fèt nan Gravin, donk se te yon entèvansyon rate de lapolis nasyonal dayiti. E pa premye direktè jeneral ki fè entèvansyon nan lapolis la ki rate. Depi se manti map bay, rele Louko Désir nan telefòn. Jodi a batay la. Jiska dat ou kòrèk. Ok. Jodi a batay la madam mesye, fò nou sispann chak lè gen yon direktè jeneral ki monte nan tèt direksyon jeneral de lapolis la pou. O prom dè le premye jou epi premye sib la se li menm epi yo mete l deyò sa pap janm mache madan mesye se menm jan tou gon peyi chak lè yon prezidan monte de jou apre w tande mete prezidan deyò li pap janm mache nou se pa la batay la ye madan mesye se pa la l ye jodi a je de yo ekoute. Kòm Direktè Jeneral de Lapolis, te echwe tou. Li te echwe tou nan plizyè entèvansyon de lapolis, Madam Mesye. Wi, men Miko, gon grenn diferans antre yon Prezidan avèk yon Direktè Jeneral Lapolis. Non, men m pa pale de Prezidan la. M pa pale de Prezidan la. Non, paske ou fè. Non, m pa pale de Prezidan la.
Alò, mwen pa, m ap pale nan kontèks jeneral. Èske w la? Paske li, li nan, li nan kilti nou, depi nèg la monte Prezidan, oke, mete l deyò. Pa gen pwoblèm. M pa pale, m pa pral antre nan detay yo. Oke? M pa pral antre nan detay yo. ok jodi a menm maten nan tout ou wè nèg a sa preval si se pat 12 janvier daprè ou menm patap gen aba patap gen aba preval te gen te gen aba preval tande mesye te gen te gen oh mesye al koute madam mesye si lap pale an pale nou nan kilti nou depi nèg la monte prezidan ok se aba nèg la se aba prezidan voye prezidan ale ok ou wè nèg a sa preval si se pat 12 janvier. Li pa ta li pa ta pran 3 manifestasyon tout moun te gentan kòmanse ap ap plenyen pou y'al rele aba Preval aba Preval voye l'ale vle pa vle voye l'ale ebyen nan direksyon jeneral de lapolis la depi depi lè Gedeon monte depi lè Gedeon monte madam mesye mwen menm ekoute Mario Desol te gon manda li fè mandal Godson Noëlus monte kòm direktè jeneral de lapolis li fè tan li depi lè Gedeon monte gon batay nan lapolis la m'pa konn si se paske Gedeon sanble a nèg yo. Se paske, se pa paske, m pa konn si se paske nèg yo wè Gedeon kòm nan do li se polisye, li fè tout karyè l nan lapolis lan, li vin direktè jeneral, epi tout nèg vin wè ke si Gedeon ka direktè jeneral e ke yo menm yo ka direktè jeneral tou, èske w la? Depi lè Gedeon monte, gon batay nan lapolis la, fò tout nèg vin direktè jeneral. Se kòmsi nèg ap di w Gedeon ki vin direktè jeneral la e ke li nòmal pou nenpòt ki nèg ka vin direktè jeneral. Se batay sa pou n fini avè l, madam, mesye.

De se ende deyo. Paske m te bezwen konfime yon enfòmasyon. Paske m te gen enfòmasyon ke Izo pran bal. M te bezwen konfime enfòmasyon an. J'ai appelé Dorcéna o telefòn, epi nou fon ti tan nou pale. Msye Komisè, konfime pou mwen oubyen fime mwen enfòmasyon sa a nan kado entèvansyon lapolis la e ke Izo ta pran bal. Msye Jim Louko Desir, konfime. Izo ta pran 2 bal. Bon, lè m di w 2 bal, gen 2 bal ki eflere msye. Gen youn ki pase bò tèt msye, msye gen yon ti blesu lejè, epi gen youn ki pase bò dèyè msye.

Bri kouri kòmsi moun nan pral bal la. Men kiyès ki pral verifye enfòmasyon sa yo? Èske se sa ki verifye? Izo voye foto ba li, alò Izo voye foto ba li, Izo voye foto ba li, e apre sa vin di li pa kontan. Men m pa kwè ke yon moun nan dimansyon Dorcena pral bay manti ok, li klè. E Pierre Martin a tout, yon bal ki eflere ou pa vle di ke ou pran bal. Lè bal la eflere ou se jis li pase sou ou, epi li ka kite yon ti blessure lejè ok.

oubyen yo fè misye kite vilaj la. Ebyen, e poze tèt ou kesyon, poukisa? A pati de la, se se Izo k pwoblèm nan menm? Izo k pwoblèm nan. E sa e sa k di a wi. Alò e sa ki parèt kòm Izo k pwoblèm nan. Ou pa konprann non. La, li vin parèt kòmsi se Izo k pwoblèm nan. Men de fèt li s on pwoblèm tou.
Wi.
Li s on pwoblèm tou paske li kite.
Pase selon sèten moun k ap pale anndan vilaj la.